Kòman nou ye se mwen menm Sisi ki retounen avèk yon lòt video pou nou Anvan m kòmanse m ap di Bòn ane ak nou tout e m ap di nou mèsi mèsi mèsi mèsi anpil pou tou ke abòne Okrrrrr Girl famous now you know what I'm saying. Anyways guys, video jodi a se pa pou m pale de anyen serye, se pa yon challenge, se pa yon story, ewa pa pa anyen serye, se pa yon challenge, se pa yon story time, se pa yon nan video m konn fè deja yo. Se non sèlman pou m vin di nou mèsi, you know, pou tout ki abone a. E dezyèmman pou m di nou sorry paske m pa t fini vlogmas but. Map make it up pou mwen vek on lot bagay ok And also gen kek chanjman map panse a fe a chanel la Mpoko komsi deside exactement si map chanjel but You know I'm thinking about it Map panse sou sa epi um Mande kek um abone kem gen sou Instagram pou edem chwazi tou komsi pou yo edem fe desizyon an Paske mpaka fel pou kont mwen Paske chanel la se pou mwen li ye cert Men an menm tan san moun kap gade chanèl la san nou menm sin pa abone well chanèl la pa pral okenn kote sin pa gen moun kap gade videyo m yo chanèl la pap fè yon pa ok so nou son gwo gwo gwo pati nan chanèl la avèk nan siksè chanèl la ka gen ok so chanjman kem pase fè se well ok so the thing is lèm te fè kòmanse m te kòmanse an anglè ok Epi apre sa, gen yon pakèt moun ki te konn ap di m konsa, wè ou pa fè l an anglè, fè l an kreyòl, paske si ou fè l an kreyòl, w ap gen plis moun k ap gade, bagay sa yo, paske odyans ou genyen se plis odyans kreyòl, and all those stuff, right? So m te panse avè l vre epi m te arive chanje l. E lè m chanje l vreman, li te kòmsi, you know, abòne m te vin plis, epi, emm. Abòne m te vin plis, you know, plis moun te konn share videyo m yo, m te gen plis views, all that. You know, so li te yon bon chanjman. Men kounye a, lefèt ke m vin chanje l an kreyòl, gen pakèt zanmi m ke m te genyen ke m te lekòl avè yo, gen pakèt zanmi fanmi m, gen pakèt zanmi kouzin mwen and all those stuff, ki di m konsa, well, chanèl la vrèman enteresan, gen pakèt moun mwen, m konn ap esplike yo sa k ap pase nan chanèl la, m konn ap pale avè yo and all those stuff, and then yo vle pou yo konprann sa k ap gade a paske yo panse l enteresan. Yo di so why you don't do it in like poukisa ou pa fèl an anglè ou byen ou pa fè an pati anglè an pati kreyòl you know so m te panse a sa anpil pati ou pati anglè avèk ou pati kreyòl la li lon ti jan difisil men an menm tan tou sa k fè m potko fèl se paske m panse ke l ap on ti jan twoublan you know what I'm saying paske m gen yon chanèl m pale 2 lang ladanl kèk videyo an anglè kèk videyo an kreyòl lon ti jan I feel like lon ti jan off m pa konnen ok m santi lon ti jan off. Se sa fè m te di, depi avan, m te di kòm si lè m monetize chanèl sa, m ap fè yon chanèl an anglè. Pou m te ka gen 2 chanèl, youn anglè, youn kreyòl. But at the same time, I don't know, m pa ka chwazi, m pa ka fè desizyon an, se sa k fè m bezwen èd nou pou n ede m fè desizyon sa. M te panse, well, let's say, chak semèn, ou konn gen videyo m poste, m poste an anglè, but gen yon jou nan semèn nan, m poste yon videyo an kreyòl. Yon jou oubyen 2 jou, m poste videyo an kreyòl. You know, I don't know, m santi bagay la kom si li sound a little mixed up, you know. So, yeah, janm di nou an, m bezwen èd nou pou m pran desizyon sa. So, pandan map pale avè nou an la, si w poko abone, al fè sa kounya, si w poko like video sa, ou ka fè l kounya. Well, m pa ka di w ka komante anytime, paske m bezwen opinyon nou sou sa. Ok, e kontinye share. Chanel la pou mwen pou m ka you know monte plis pou m ka gen plis abone pou m ka gen plis content pou nou but yeah pandan nap gade video a la ale lan komantè ou yo epi di m kisa nou panse eske m dwe chanje chanel la konpletman an anglè which m panse ki pap tro bon paske tout moun ki te voye m monte yo all the way yo e te you know moun ki te pale kreyol and stuff e te ayisyen m yo ki te you know fè chanel la boost up a lot. Ok so janm di nou an fèm konnen kisa poum fè paske m stuck en m between you know what I'm saying so fèm konnen nan kòmantè yo siw pi alèz pou dil nan DM mwen map kite bon map mete nan Instagram mwen la e map kitel nan deskripsyon janm toujou fèl la ok ale nan DM mwen fèm konnen sa nou panse map reponn nou and everything you know well yeah se te basically tout pou video jodi a mèsi ankò pou 2k abòne paske Y'all remember kòman m te soufri pou m gen 1K abone, vire tounen m'ap di pou m rive 1K, pou m rive a 1K, epi l rive nan 800 just stop there. M fè like 2 months a 800 abone l pa janm monte l pa janm desann. Kounya m pa menm gade l menm m just focus on poste video epi l fè toutoutoutou. Epi lale nan tou kè yon sen. Anyways, se te tout pou video jodi a. Pa bliye, komante pou nou di nou sa nou pense. Pou nou di nou sa nou pense. Ok? E pa bliye tou jan te di nou an, abone, komante, like, share link lan. Si gen video pot ko gade, ale map tag some of the, map tag kek nan yo. Anle la, just klike sou li, lap voye direkteman sou video a.